Nou tout ki la a, nou fè eksperyans deja kote ke yo te envite nou nan maryaj. Nou tout ki la a, nou patisipe nan maryaj deja. Men èske ou te konnen, antank envite, gen konpòteman ou pa sipoze genyen lè w se envite nan yon maryaj? Non pa m se Leu Michel e m se mèt de seremoni, m toujou kontan rejwenn ou pou nou kapab diskite ansanm. Maryaj se yon evenman ki pa menm jan avèk tout lòt evenman. Maryaj se yon evenman apa, jan m renmen di sa. Lè yo envite w nan maryaj, moun ki envite w la, li fè anpil sakrifis pou ke se ou menm li envite. E ou menm antanke envite, ou dwe gade sa avèk anpil, anpil konsiderasyon. Ou dwe montre tou ou alawotè de envitasyon sa ke yo fè w. Sou baz sa, gen anpil bagay ou sipoze respekte antanke envite. An nou al gade ansanm. Premye bagay, lè w se envite nan yon maryaj, premye sa ki fè w konnen ke w se envite nan yon maryaj se paske ou jwenn yon envitasyon. Donk si w pa jwenn envitasyon pou yon maryaj, pa mete pye. Yo pa envite w, yo pa t vle w la, pa al nan maryaj moun yo. Donk, lè w resevwa yon envitasyon nan yon maryaj, premye sa w gen pou fè, Se reponn envitasyon an. Ke se par email, ke se yon karton denvitasyon ke yo voye ba ou, ke se yon lyen yo voye ba ou antank envite, òdinèman gen moun ki fè sa yon mwa alavans, twa mwa alavans, ou gen moun ki fè sa depandaman de jan yo vle yo voye envitasyon an byen bonè bay moun yo swete la nan maryaj yo. Antank envite, premye bon konpòteman ke w sipoze genyen Se reponn envitasyon an pou di swa wap la nan maryaj la oubyen ou pap la nan maryaj la. Poukisa? Paske moun kap marye yo, yo konte w pami on kantite lòt envite. Donk lè w pa reponn envitasyon an, li montre ke ou pa respekte privilèj sa a ke moun yo envite w nan maryaj ou. Epi, se on depans ke yo pral fè Anplis, pou yon moun ki pap met pye nan maryaj yo. Donk, antanke bon envite, premye sa w fè lè w resevwa envitasyon yon maryaj, se reponn envitasyon an. Di wi m ap la oubyen non mwen pap la. Dezyèm bagay, antanke bon envite, lè w fin konfime marye yo ke w ap nan maryaj yo, Ou sipoze panse a fè marye yo yon kado. Gen marye ki toujou akonpanye envitasyon an avèk yon lis de kado, e pafwa yo di men ki kote lis kado a li depoze, konsa chak envite ka fè yon jès avèk marye yo. Gen moun ki deside respekte lis kado a, Tou kòm gen lòt ki deside soti nan lis kado a, yo fè marye yo lòt kado selon sa kè yo dezire. Antanke envite, se yon bon konpòteman si lè w fin resevwa envitasyon an ou konfime prezans ou nan maryaj la epi ou panse a fè yon kado. Swa ou delivre kado a avan maryaj la, konsa tou li ka fèt aprè. Si lis kado a li depoze nan yon espas, donk wap rasire w ke ou ale, ou chwazi kado ke ou vle ofri a envite yo selon mwayen w, selon sa kè w di pou bay moun kap marye yo e pou kapab fè kè yo kontan. Yon konpòteman ke w pa sipoze genyen lè yo envite w nan maryaj. Lè yo envite w nan maryaj se ou yo envite. Ou pa gen pou ap transfere envitasyon maryaj la bay yon lòt moun. Pa egzanp, si w fèk rankontre yon zanmi, epi ou di l, Sa w panse si n al nan maryaj entèl ansanm? Ò, yo pa t envite moun sa a. Donk, lè moun yo envite w nan maryaj yo, se ou yo envite, yo pa envite yon lòt moun. Pa egzanp, ou fèk rankontre yon jènjan, ou fèk rankontre yon demwazèl, e ou estime ke espas maryaj la ta ka yon teren pwopis, pou w al date jan yo konn di sa an anglè, pou w al pase bon moman ansanm avèk on moun ke w rankontre, on mennaj, on bon zanmi, se pa on bon konpòteman si yo envite w nan on maryaj e ou deside mennen yon lòt moun. Si sa ta dwe fèt, ou ta sipoze anonse oubyen avèti moun k ap marye yo e mande èske li posib ke w kapab akonpanye yon moun. Donk si se ou menm sèl yo envite nan maryaj la, ou sipoze sèl moun ki. ale nan maryaj la pou reponn ak envitasyon moun ki envite w yo. Gen moun ki pran plezi mache ak timoun lè yo envite yo nan maryaj. Si yo pa envite timoun yo, ou pa sipoze vini ansanm avèk timoun nan maryaj ke yo envite w. Lefèt ke marye yo pa t ap tann timoun nan maryaj la, yo pa konte timoun nan maryaj la. Donk sa vin fè ke lè pou envite yo enstale, timoun ko mache ansanm avèk li a, okipe plas lòt envite ke marye yo t ap tann e ki kapab trè enpòtan pou yo. Se pitit ou ki pran plas moun sa yo. Lè konsa li pral lèd pou yo ap pral di w leve timoun nan, gen envite ki konn fache, yo ale paske yo mande pitit yo pou kapab leve pou bay yon lòt envite chita. Donk lè envite w nan maryaj, pa mache ansanm avèk timoun si timoun yo yo pa t konte nan envitasyon ke yo fè w la. Yon lòt pwen enpòtan pou nou soulinye lè w se envite nan maryaj, ou sipoze rive a lè nan maryaj la. M konnen Ayisyen renmen di, Maryaj pa janm kòmanse a lè. Gen moun ki konn di tou. Se pa mwen k pral selebre maryaj la, oubyen m pa gason donè, m pa fiy donè, m pa mèt de seremoni, m pa pastè oubyen m pa ofisye deta sivil, pa gen ankenn rezon pou m ap mache alè oubyen pou m ap rive alè nan maryaj. Non, fòk ou retire mantalite sa a. Lè w se envite nan maryaj, ou sipoze mache alè. Dayè envite yo dwe la ap tann koup la rive, ap tann ke kòtèj la rive. Yon bagay ki konn fèt trè lèd, pa egzanp lè kòtèj la ap mache nan ale a pou envite ap antre an menm tan. Se yon fot de pwotokòl grav e envite anpil nan envite nou yo konn pa menm rann kont de sa pandan gason e demwazèl donè a ap antre, pandan lòt manb nan kòtèj la ap antre oubyen pandan lamarye a ap antre epi gon moun ki pase nan ale a li fè trè lèd. Si w se yon envite, bat pou w la avan e konsa ou kapab asiste tout bèl spektak ke marye yo pral ofri avèk kòtèj lè yo ap rive nan ale a paske son bèl spektak pou kapab viv sa. Yon lòt pwen ankò lè w se envite nan maryaj, e la sitou m ap adrese m a medam yo, pa janm mete ròb blanch pou vin nan maryaj. Se entèdi, gen yon sèl moun ki sipoze mete rad blanch se moun kap marye a. A mwens ke se ta va yon kòd vestimantè ke marye yo kominike, pa egzanp gen maryaj ki konn ap fèt e ke marye yo swete ke tout moun an blan. Mwen patisipe nan 2 maryaj deja kote ke dress code la se tou 2 blan, a se moman tout envite yo lib ke yo kap mete rad blan. Men nan yon maryaj kote kòd vestimantè la se pa tou 2 blan, onkenn envite pa gen dwa mete rad blan e m konnen konn gen fi, medam yo sitou renmen mete wòb blanch lè yo prale nan maryaj. Evite fè sa. Si w te konn fè sa, pa fè sa ankò paske li pa bon. Se sèlman la marye ki gen dwa an blan paske tradisyonèlman marye yo, yo toujou abiye an ròb blanch. Fòk jan ou abiye a li montre konsiderasyon pou evenman ke ou ap vini ladan l lan. Si w ap vini nan yon maryaj, ou pa ka vini vay ke vay. Li montre ke ou pa ou pa respekte moun ki envite w nan maryaj ou. Ou pa pran evenman an pou sa ke li ye. Genyen tenu pou moun vin nan maryaj. Mesye, medam, lè nou pral nan maryaj, rasire nou ke nou mete rad ki apwopriye pou sa. Pa egzanp, ou pa ka mete jeans pou w ale nan maryaj, ni fi, ni gason. Donk montre respè pou evenman ke nou pral patisipe ladan. Donk li entèdi pou ap mete jeans pou ap pral vin nan maryaj moun yo. Yon lòt bagay ki strikteman entèdi nan maryaj lèzami, ou pa kameramann, ou pa fotograf, marye yo, yo angaje pwofesyonèl pou kapab fè travay sa. Ou pa konn al nan maryaj kote w wè envite yo pa menm vle chita nan plas yo, yo ak telefòn anlè, Yo ak tablèt pou ap filme, pou ap filme tout moun, yo anpeche fotograf, videograf pwofesyonèl yo fè travay yo. Se pa yon bon konpòteman. A la minit ke w ap antre nan espas selebrasyon an, met telefòn ou nan pòch ou. Ou ka fè sèlfi si w vle, ou ka fè foto tèt ou si w vle, Ou ka use telefòn ou sil pap deranje moun, men la kesyon de kanpe fè foto la marye pandan lap antre se de konpòteman a bannir dans les cérémonies de mariage e m panse ke envite yo tanpri souple evite fè sa poun kenbe telefòn ap filme se de imaj ki pral rete nan kwen nan telefòn nou pou ryen e ke nou pa pral fè Absoliman anyen, anyen ansanm avèk li. Evite itilize telefòn pou nou ap filme pandan yon seremoni de maryaj. Lè ou vini nan yon maryaj, lòt bagay ke ou dwe konnen, se ke ou vini pou akonpanye de moun ki envite ou e ki estime ke ou enpòtan pou yo e ki an retou ou konnen ke yo enpòtan pou ou. Donc c'est dire que le volet participatif c'est très important les amis. Ou pa vin nan maryaj pou vin fè superstar d'ailleurs se pa ou menm ki superstar jounen an, ou vin akonpanye de superstar ki se moun ki ap marye yo. Don ou la pou patisipe. Pou mwen li fè très asosyal ke On moun vin nan yon maryaj e ke ou deside pap pale a moun, ou deside rete nan yon kwen, ou pa enjoy avèk marye yo, ou prèske pa sou fè foto ansanm avèk yo, lè yo envite w nan yon maryaj, se pou w patisipe. Ou dwe danse avèk marye yo, ou dwe chante ansanm avèk yo, ou dwe montre yo ke ou kontan pou yo. Sinon ret lakay ou. Si yo ap envite w nan maryaj, ou estime ke w pa de bonne humeur, ou estime ke la journée n'est pas à la fête, oubyen w ka just vini salye marye yo epi al lakay ou. Men, si ou la, fòk ou vrèman montre marye yo ke ou la pou yo, ke ou kontan pou yo, e ou patisipe nan evenman an e pou kapab kreye plen, plen de souveni e marye yo apre yon kantite ane, y ap sonje ke ou te la kòm moun ki te akonpanye yo avèk tout ou menm. Donk, il faut participer quand vous êtes invité à un mariage. Lè w vini nan yon maryaj, ou sipoze respekte pwotokòl maryaj la. Pafwa, gen maryaj ki ap fèt, moun yo gen sèvis pwotokòl yo, gen sèvis lojistik ki pou di chak envite, Men sou ki tab ke w ap ye, konn gen yon plan de table. Donk, si w vini e gen yon plan de table, Ou pral gade nan plan an pou di ok men ki kote map chita e kote yo mete w chita a se la pouw chita. Ou pa gen dwa chanje plas sou baz ke zanmi w yo sou on tab wap leve al chita sou tab sa pito. Lè konsa ou chanbarde tout òganizasyon maryaj moun yo e li vin kreye yon kakofoni, swa manm pwotokòl ki apral oblije jwenn yon fason pou replase moun sou tab, ki pral oblije di lòt moun leve, se pa t plas ou sa, men sou ki tab ke w ye. Donk, fasilite moun yo latach lè w rive nan maryaj la, enstriksyon ke yo bay, respekte sa. M pa konnen eske nou te konn tande sa, nan yon seri de vil de pwovens notamman, yo konn di gen moun ki al fè lege tè nan maryaj. Se yon seri de moun ki al nan maryaj, pa pou yo al enjoy, pa pou yo al akonpanye marye, men nan objektif sèlman pou yo al kritike tout sa yo wè. Yo kritike wòb la marye, yo kritike vès le marye, yo kritike soulye, yo kritike sandal. Yo kritike manje, malgre yo manje manje a wi, men yo kritike manje a kanmenm, yo kritike son, yo kritike dekorasyon. Hey! Se pa yon bon konpòteman antan k envite. Donk si vous êtes invité à un mariage, évitez de critiquer. Vous pouvez quand même apprécier. Ou ne pa apresye kèlke choz o maryaj, men se pa yon rezon pou se kòmsi ou te gen yon pòt vwa nan men w pou di, O, kisa ki sou lamarye sa la a? Kisa ki sou lemarye la a? Kòman, kòman yo ye konsa? Kijan yo bo la? Ki, e pa m wè figi lamarye mare? E pa m wè kè yo pa kontan? Paske gen moun ki konn ap fè kritik la e w ap tande tout sa y ap di pandan kote ke yo chita a. Pou mwen se pa yon bon konpòteman.

Bifè de nòs se yon bagay ki toujou kreye pwoblèm nan kèk maryaj ke mwen patisipe ladan yo. Kote ke envite yo konn pa vle tann pou yo rele yo pou yo pase a tab. Gen moun ki prefere al fè yon long fil datant pou al manje. On est venu à une celebration, nou la poun fete, nou la poun enjoy, pou mwen li pa fè ankenn sans ke on kantite moun kanpe non liy e pi pou yo pou yo al manje. C'est un mariage, c'est une celebration et certaines fois il il y en a assez pour tout le monde. Gen ase manje pou tout moun manje. Gen ase bwason pou tout moun bwè men se jis ke moun yo pa vle respekte pwotokòl la e yo yo vle al kanpe nan liy lan pito. Mwen antan ke mètre de seremoni se se se yon imaj ke mwen pa renmen wè e lè mwen ap fasilite petèt ke bagay yo dewoule byen mwen toujou akonpanye pwotokòl la nan ka kote ke pa vrèman genyen yon yon yon planning ki ase serye. Mwen toujou akonpanye pwotokòl la e lojistik pou m di yo ok m ap ede nou akonpanye tab yo pou al manje swa petèt ke mwen fè mesaj la pase nan mikwo pou moun yo tande. Se petèt paske nou abitye ansanm avèk yon seri de maryaj an Ayiti kote ke moun yo just soti legliz,

Se c'est un privilèj d'être au mariage des gens. Se yon privilèj le fèt ke moun yo asosye ou a evenman ou a bèl paj sa nan lavi yo. Donk li enpòtan kanmenm ke apre la selebrasyon ou apre la seremoni ke ou wè marye yo e ou di yo mèsi paske ou te envite m nan maryaj ou, mwen swete long vi. au couple. Sa fè yo plezi anpil. Petèt ke yo pa t wè pandan ou te nan seremoni an, petèt ke se pandan ou prale a ou vin salye yo e ke yo ap wè ke ou te la. E yo ap trè kontan tande ti pawòl sa nan bouch ou. San n pap bliye, fè yon ve, si gen yon kaye ki la pou sa, si gen yon livrè ki la pou sa pou kapab kite yon ve pou marye yo, siyen l Kite yon ve pou marye yo. Yo ap trè kontan li l apre dizan n maryaj, apre ventan ou apre senkantan n maryaj, y ap wè mi ki moun ki te la nan bèl evenman sa oubyen nan bèl etap sa nan lavi yo. Ki modèl envite ke w ye lè w al nan maryaj, parapò a tout sa n sot di la yo? Ou mèt reponn kesyon an nan kè w, Men sinon, nou konnen ki konpòteman w ap genyen pwochèn fwa ou gen pou patisipe nan yon selebrasyon maryaj antan k envite. M te kontan pou m te fè ti pale sa a jodi a. Si w gen kesyon ki konsène evènman e maryaj, pa neglije poze l nan kòmantè yo e mèsi paske w ap suiv nou. N ap kwaze trè pwochènman pou yon lòt ribrik.